An jeneral, moun ki enpasyan yo, yo atire atansyon nou plis ke moun ki pasyan yo. Remake ke yon moun pasyan, sa mande n pou n fè yon pakèt efò pou n prete atansyon a moun sa a. Alòske lè yon moun enpasyan, li tèlman evidan, sitou si moun nan kite emosyon l transparèt, sitou nan reyaksyon moun nan pral poze, oubyen nan reyaksyon yon ti jan tèt cho li ka pran tou. Pasyans vin yon egzèsis ke tout moun ta sipoze fè paske lè ou pasyan sa pèmèt ou aksepte kèk bagay. Pi kalm ou an, sa pèmèt ou tann, sa ke enpasyans li menm pa pèmèt ou fè paske lè ou enpasyan, ou souvan reyaji nan tèt cho oubyen ou strese. Bonjour, je suis Louse André Cadet et jodi a nan Les Lundis de Louse, pral pale de pasyans. Kisa pasyans ye? Pasyans se kapasite ou genyen pou ou aksepte yon sitiyasyon ki fristran san ou pa nève, se kapasite ou genyen pou ou tann trankilman avèk kalm. Enpasans li menm, s on reyaksyon ke w genyen paske w frise. S on reyaksyon w genyen paske gen yon enkonvenyan ki deranje w e ke w pa t prevwa. Ou enpasyan paske ou pa ka rive, ou poko ka rive kote ou te vle ale a. Nan vi yo, pasyans ka manifeste nan plizyè sitiyasyon. Gen pasyans ou genyen, se nan yon seri de sitiyasyon ke w pa vreman gen kontwòl sou yo. Pa egzanp, ou pran nan yon blokis, oubyen ou vin nan yon aktivite epi aktivite a pa kòmanse a lè, oubyen yon moun vini an reta, oubyen ankò sistèm kote w ap fonksyone an li pa fè pati pa l lan, donk ou poko ka avanse jan w vle an. Donk, pasyans pral manifeste nan sitiyasyon sa yo paske ou pa ka, ou pa ka kontwole yo. Gen pasyans tou ki. Gen sityasyon tou pasyans manifeste se sityasyon kote ou ap evolye avèk moun. Pa egzanp, moun nan antouraj ou, ou gen dwa ap eksplike yon moun yon bagay li poko ka konprann, ou ka montre yon moun fon bagay li poko ka konprann, donk sa mande w pou w gen pasyans avè l. Epi tou, gen pasyans ke w genyen anvè ou menm pèsonèlman. Pa egzanp, ou gen dwa pasyan avèk tèt ou, Paske ou poko ka rive kote ou vle rive an, ou poko ka jwenn rezilta ou ap chache yo, ou poko ka pote chanjman ou vle yo, oubyen ankò ou poko ka adopte yon seri de abitid. Donk, pasyans li ka manifeste l nan yon pakèt pakèt pakèt domèn nan lavi nou. Pèsonèlman, yon remak ke mwen souvan fè ki mande pasyans, se kay paran ayisyen. Paran ayisyen yo, lè m di paran ayisyen m p ap pale de manman avèk papa anfèt. M ap enkli ni timoun, tankou frè, sè, tonton, kouzen, kouzin, lè m di paran. Jeneralman lè yo konn ap montre yon timoun yon bagay e ke l pa ka konprann li, yo fè kòlè sou li, yo nève, yo bat li. Poutan se pa fè kòlè an, se pa bat timoun nan ki pral fè l aprann. E menm si timoun sa ta aprann apre w fin fè kòlè an, li strese. E sa ka kite, sa ka kite l twomatize. Donk, nan sitiyasyon kon sa, ou oblije gen pasyans. Paske, piske nève a, se pa anyen l ap chanje, ou oblije pa al fè tèt ou mal pou ou nève, pa al fè moun nan mal tou pou l santi l twomatize. Donk, nan sitiyasyon sa yo, pasyans li nesesè pou w pratike l, paske. Ou pa janm konnen, gen dwa se yon move metòd ke w te anplwaye, gen dwa se yon pwoblèm ki gen pasyans, lè w pran avèk pasyans, sa pèmèt ou jwenn petèt yon lòt apwòch, sa pèmèt ou tann e sa pèmèt moun ki anfas ou an pa strese pandan ke ou menm tou ou pa strese. Pratike pasyans ka pèmèt ou kiltive panse pozitif, lespwa, avèk gratitid. Paske gen yon seri de sitiyasyon ke w ye, lè ou pral chache pou w pasyan, gen yon seri agiman ke w pral oblije bay sèvo w pou w konvenk li. Li enpòtan pou nou konprann ke pasyans pa fòseman yon bagay ki ine. Bon, mwen di fòseman e m pa menm si ke pasyans se yon bagay ki ine. Men antouka, se pa kòmsi se yon ti gwoup moun ki ka genyen pasyans sèlman. Pasyans, ou ka aprann kiltive li. Pa egzanp pèsonèlman, lontan mwen te trè deranje lè m gen randevou avèk yon moun epi moun nan anreta. Ke se swa pou yon apèl, ke se swa pou yon rankont, pe enpòt. Depi ou te ban m randevou avèk yon lè epi w anreta, sa deranje m. Deja ke mwen gen tandans a kolerik, a fè kòlè. Deja ke mwen te gen tandans a renmen fè kòlè, sa te konn poze pwoblèm. Paske lè konsa, lè mwen enpasyan, pa gen anyen, pa gen okenn rezilta sa pote vre. Se vre ke pafwa, lè ou enpasyan, e ke moun ki anfas ou an, ou fè li konnen, men sa ki kreye enpasyans lakay ou an, sa ka rive ke genyen amelyorasyon ki pote, sa ka rive ke moun nan pran an kont sa w di an. Pa egzanp. Si w ale nan yon magazen e ke sèvis la tèlman pran tan, ou fè yon pakèt tan ap tann, ou enpasyan epi lè w resi rive sou kès la, ou fè moun nan konnen a, nou pran twòp tan isit la fò n kòmanse jere sa. Bon, sa son fidbak ou bay ki ka ede yon amelyorasyon. Men, nan anpil sitiyasyon, lè ou enpasyan e ke w ap fè kòlè, sa vin fè ou pran desizyon sou tèt yo, ou pran desizyon nan tèt yo, ou pran desizyon sou yon kout tèt. Sa ka rive tou ke Li gon mofe, li gon move efè sou ou, li jis gache jounen ou. Donk, mwen te vin aprann pratike pasyans. Jiska prezan m ap aprann pratike pasyans toujou. Sa pa vle di ke sa pa konn rive ke m enpasyan, men kanmenm, mwen aprann pratike l e m panse ke pratike pasyans li pèmèt ou gen yon kontwòl sou tèt ou, yon kontwòl sou. emosyon ou avèk sou reyaksyon ou. Pratike pasyans, sa pa vle di pede envalide chak fwa ou santi ou enpasyan, non. Okontrè, li t ap enteresan anpil pou yon moun ki vle pratike pasyans pou lè li nan yon sitiyasyon ki fè li enpasyan, pou li idantifye, 'Oke. Ki sa k fè m enpasyan? Poukisa sa fè m santi m enpasyan? Paske pou w rezoud yon pwoblèm, fòk ou idantifye pwoblèm nan deja. Paske si w pa idantifye pwoblèm nan, w p ap konnen si solisyon an li ka adapte avèk li. Donk, se nan optik sa ke mwen ap pataje avèk nou kèk konsèy pou nou ka kòmanse aprann pratike pasyans. Premye fason yon moun ka anplwaye pou li aprann pratike pasyans. Premye fason. Se chanje pèspektiv ou. Sa ki enteresan avèk chanje pèspektiv se ke pafwa ou konn nan yon sitiyasyon ki tèlman fristre ou epi senpleman paske ou deside chanje pèspektiv ou wè sitiyasyon an yon lòt jan. Piske ou wè l yon lòt jan, ou gen yon lòt, ou santi w diferaman pa rapò avèk li menm. Donk, ann pran sitiyasyon kote nou enpasyan. Tankou, mwen te fikse tèt mwen objektif epi mwen wè ke m pa ka atenn li. Al fè kòlè pap chanje anyen. Kòmsi lèm dil pap chanje anyen an sim nève sim fache ok ok m remake ke gen yon pwoblèm men e aprè se mal map fè tèt mwen pa kont lèm wèm gen objektif ke mwen poko ka atenn mwen ka wè le bon kote dè choz tankou m di tèt mwen ok. tèl bagay pat byen pase oubyen tèl bagay poko ka rive annatandan banm pratike tèl bagay annatandan banm pwofite de tèl bagay epi lè lè a gen pou li rive sa map tann nan li ap fèt bon mwen oblije itilize tèm bagay bagay bagay paske sitiyasyon tèlman ka vast tèlman gen plizyè sitiyasyon ki posib. Wi, se sa. Dezyèm fason ankò se aprann tann. Pratike avèk tèt ou pou aprann tann nan sitiyasyon kote ou pa menm enpasyan oubyen kote enpasyans la pa vrèman elve. Pa egzanp, ou ka fin ap travay sou yon pwojè epi nan planifikasyon ke w te fè pou jounen an, ou te di ke w ap fini a senkè. E ou te di ke pandan w ap travay sou pwojè an, ou pa p itilize telefòn ou, ou pa p itilize òdinatè w kontinye pou pou gen ankenn distraksyon. Si w te di w ap fini a 5 è, tann 20 minit pase anvan w itilize telefòn ou. Wi, ou anvi itilize telefòn ou, men fè tèt ou tann. Aprann fè tèt ou tann. Aprann fè tèt ou tann anvan w al manje yon bagay ou te anvi manje. Aprann fè tèt ou tann anvan ou soti jan w te prevwa. Aprann fè tèt ou tann ou menm pou lè w rive nan yon sitiyasyon kounye a kote w pa ka kontwole, pou li ka parèt pi natirèl pou ou. pou ou fon ti tann. Yon twazyèm fason ki ka ede yon moun aplike, ki ka ede yon moun pratike pasyans, se kiltive anpati. Lè ou gen anpati lakay ou, sa pèmèt ou konprann moun pi byen. Banm pran egzanp. Resaman, mwen t al achte yon kote. Epi, dam ki t ap sèvi m nan, li te vrèman lanme. Se te yon moun ki te yon ti jan gen laj. E li te vrèman, li te vrèman lanm. Mwen te wè l t ap fonksyone trè lantman. E nan kòmansman, mwen te kòmanse ap santi m enpasyante paske, waw, poukisa madam nan lan konsa? Tout tan sa a? L oblije fè tout tan sa a pou l ap pase bagay yo? Epi apre sa, fòske m ap gade l, m vin kòmanse ap panse avèk grann mwen. Epi m di, bon. Petèt ke gon kote tou, grenn mwen ap fè yon travay ki parèy e m ta renmen ke moun ki anfas li an ta gen konpreyansyon fas a li menm, pou moun nan ta konprann ke se laj li, li yon ti jèn lan. Donk, mwen idantifye grenn mwen nan moun ki anfas mwen an e piske grenn mwen se yon moun ke m renmen, mwen oblije vin gen yon konpreyansyon pou moun ki anfas mwen an. Mwen kiltive anpati. Sa pa fòseman vle di pou ou idantifye moun ki anfas ou an avèk yon moun ke w renmen, kidwa tou ou chache, ou chache eseye konprann moun nan, ou chache eseye mete w nan plas li pou di ke, ok, petèt ke se tèl pwoblèm ke l ka genyen, ann pran egzanp nan anreta nan yon randevou, ou gendwa di, petèt moun nan li jwenn yon blokis li pa ka tann, petèt li gen yon enkonvenyan, donk. Ou ap chache eseye konprann moun nan e konsa, piske ou vin konprann li plizoumwen, li pi fasil pou ou pou w gen pasyans. Yon lòt bagay ankò ke m twouve ki ede moun pratike pasyans se chache yon distraksyon. Ou ale nan yon aktivite ki te sipoze kòmanse, ki poko janm kòmanse toujou? Oke! Fè kòlè an p ap sèvi w anyen, donk otan byen itilize tan w genyen pou pase anvan ke l kòmanse a. Fè konesans avèk moun ki sou kote w yo. Tande yon mizik, gade yon videyo, suiv yon kou, li yon liv, obsève moun ki toutotou w yo oubyen mache al eksplore kote an. Chache yon distraksyon, chache yon bagay ki pou distrè sèvo w pou w pa fokis sou sa ki te sipoze fèt ki pa fèt la. Men wè l kòm yon opòtinite pou w fè yon lòt bagay. Donk vwala, se kèk konsèy mwen twouve ki ase enteresan pou yon moun aprann pratike pasyans. Byennantandi. Gen lòt ankò, gen lòt. Dayè, ou menm nan eksperyans ou pral fè, ou gen dwa dekouvri, o, gade yon nouvo fason pou m pratike pasyans. Lè ou vle aprann pratike pasyans, sa mande ou tou, fòk ou pasyan. Paske lè ou fèk kòmanse, gen de sitiyasyon ap rive, enpasyans la ap jis. parèt enpoze la avèk ou menm ou pa ka pasyan men son pwosesis aprenn pasyan son bagay ki mande pasyan son bagay ki ap fèt ti kal pa ti kal depan da mande ritm ou menm ou genyen pran pasyan pwofite se se se se tan kon vwayaj ou te nan machin machin ou pran pa nou ou desen wap mache apye Olye w ap fè kòlè pandan w ap mache nan wout lan pou w rive kote w prale an, pwofite de vwayaj lan, pwofite de peyizaj la, pwofite de solèy la, byen gade, pwofite de jan w santi w paske w ap fè egzèsis, paske w ap mache, gen gratitid paske ou la a kanmenm, ou sou wout lan, w ap mache. Pasyans se, se enteresan, pasyans se, se tout yon istwa, se tout, se tout yon avanti si m ka di l konsa e. Li enteresan pou nou aprann pratike pasyans. Li enteresan pou nou konprann tou ke si nou enpasyan, se pa fòseman yon bagay ki mal. Sa ka rive nou enpasyan, men nou sèlman genyen pou nou aprann eseye kontwole enpasyans sa a. Paske lè nou enpasyan, lè nou pa gen pasyans, nou manke kontwòl sou tèt nou, nou manke kontwòl sou reyaksyon nou yo e nou jis ap aji sou emosyon.